Kesyon yo. Ok. Premye kesyon m gen pou m poze e sa se pou Elisha. Premye kesyon m gen pou m poze w, banm yon bèl moman ou te pase an Ayiti. Ah kèt. M gen anpil bon, m gen anpil bèl moman wi. Banm youn. Sa pa difisil.
Mwen pase anpil bèl moman Joliet plage avèk nèg yo. Yon Elisha? Yeah. Yeah.
Map fè yon shout out bay papou Charles Lele konyen baz moun ye nèg jele. Ok
ok m renmen kesyon sa. Dezyèm kesyon map poze w eske ou renmen ayisyen yo? Wi m renmen ayisyen yo. Ok ok ok ok twazyèm kesyon map poze w Di kèk bagay Ayisyen te fè w ke w pa t renmen lè w te Ayiti. Woy! Di m kèk bagay Ayisyen te fè w ke w pa t renmen lè w te Ayiti. Kèt. Te gen kèk.
Te gen.
A. Ok. Ki sa w pa t renmen? M pa t renmen bagay tankou rasis, moun jije pa koulè. Ou te konn wè mouche di, O, gade yon blan. Ok. Blanco.
Ok. Li pa t renmen lè moun rele l blan. Li pa renmen sa, se sa l pa t renmen lè moun fè lòt te Ayiti. Ok. Katriyèm kesyon m gen pou ou, èske lè w te Ayiti ou te gen mennaj? Wi, m te gen mennaj wi. Wi, pa genyen. Ou di je ve pa gen mennaj.
Ok, senkèm kesyon. M pa vin yon non, gade yon zen. M ap ba ou wi, ou mèt poze w, m ap ba ou. Ok, senkèm kesyon, ki manje Ayisyen ou te pi renmen e ki manje Ayisyen ou pa renmen?
Bon manje ayisyen yo sòs pa renmen. Ok manje preferel se diri sòs pwa ak poul men li renmen tout manje ayisyen. Sa son bon kesyon. Ok sizyèm kesyon banm de rezon ki fèw renmen ayiti de rezon ki fèw pa tèlman renmenl tou.

Bon,
premye rezon, kòm gen kèk dezòd bay, mwen renmen blokis la nan Pòtoprens menm, gen anpil blokis, apre sa blokis, kòm gen dezòd tankou a, manifestasyon, oui, manifestasyon. Sa se 2 rezon li bay, e 2 rezon yo, 2 bon rezon. Li pa renmen blokis ki Pòtoprens lan, epi li pa renmen manifestasyon. Sa ou sèl, li tap di ou, li te gen lòt wi. Li te gen lòt, li bay MDH, tout moun bay MDH.

Ke li pap janm bliye se te avan maryaj mwen an yo te fè yon vide garçon ok ok poukisa ou ta renmen tounen ayiti poukisa pou ki rezon ou ta renmen tounen ayiti si wap tounen ok dim poukisa ou tap tounen ayiti si w tap retounen. Bon bagay mwen tounen pou m te ka wè tout zanmi m, ou konprann, baz mwen yo. Epi tou pou m te ka pran anpil bèl plezi. M konn pase anpil bèl plezi Ayiti, ou konprann, sou plaj. M konn pran plezi avèk moun yo. Ok, sa se repons ou. Ok, si ou ta vin milyonè, kisa ou wè ou ta, Bondye mete sou kè ou oubyen ou gen sou kè ou pou ta fè pou Ayiti?

Anpwa plim. Oh bon bon metel. Ok. Kesyon sa li plis pou Gabe. Ou menm tou Gabe. Eske ou ka dim kisa ou tap fè si ou ta vin milyonè? M te wè ou tap pale de konstwi yon lekòl. Wi.
Dim dim nan kèk mo kisa ou tap fè. Kijan kijan sa tap ye? Ki lè ou dim lè ou tap pale de konstwi lekòl kijan sa tap ye? Li tap yon. Ok, dim kijan sa tap ye. Premyeman li tap yon gwo pwojè. E m te di w sa deja li pa tap ka milyonè fò m ta gen plizyè de milyon. Paske yon milyon pa fè. Fò ta bilyonè.
Wi, pa bilyonè men fò m ta gen yon 50 milyon, 25 milyon. Ok. Ou a konprann pou m fè yon bon bagay. E kijan de lekòl li tap ye? Li tap yon lekòl pou montre timoun. Timoun rive nan laj piti sòti jiska 18 an. Menm jan avèk. Men ou te di, y ap aprann lekòl men y ap vin fè inivèsite yo isi. Wi, a vle di.
Ou te ka fè yon lekòl angle ladan l tou. E pa lekòl angle non. Depi piti, ou t ap gentan e kòmsi lè timoun yo ap aprann ki jan pou yo pale ou ap montre yo kreyòl epi nan menm tan yo ap montre angle. Epi y ap vin konn tou de. Epi lekòl la t ap kòmsi yon, ou pa konprann? Epi t ap gen egzamen nan kreyòl, egzamen nan angle, ou pa konprann? Epi yo t ap vin etidye, epi rive yon nivo, lè yo rive nan high school, kòm e. Inivèsite? Ya, non, high school. Ok, high school. Tankou nevyèm, dizyèm.
Ya. Ok, jiska filo?
Wi, jiska filo, yo t ap, yo t ap kòmsi prepare yo pou sa k rele SAT, an angle. Sa s on egzamen e leta, e. Egzamen ki pou kòmsi ede w antre nan inivèsite yo. Yo t ap prepare pou li e nou t ap oblije gentan pale avèk gouvèman an pou nou fè, pou nou pale avèk anbasad la, ou konnen, m konnen kèk moun nan anbasad la, nou t ap gentan pale avè yo epi, epi ba yo t ap, yo t ap. Ok.
Men ide li genyen, li vle si l ta gen yon 50 milyon dola yo, li ta pral Ayiti, li fè yon gwo gwo lekòl, E nan. 25 tap ka fè. 25 milyon tap ka fè tou. Li tap fè yon gwo gwo lekòl. E nan gwo gwo lekòl sa ou tap la dan depi piti. Ou tap grandi la dan. E pi arive yon lè. Ou tap vin. Li tap. Li tap fè koneksyon avèk e. Gouvènman. Li tap fè koneksyon ak anbasad la. E pi arive yon lè pou vin isi. Pou vin nan. Depi ou te pase nan lekòl la. Ou sipoze vin isi vin fè inivèsite ou. Se yon bèl bèl ide li ye. M swete Bondye beni ou li baw la. Pou sa pou ka. Pou nou ka fè rèv sa reyalite. Ou vin reyalite a nou 2. Wi men fòm di yon bagay avan sou. Pou e kòm si vini Etazini e pa pou kòm si kite Ayiti non. Paske Ayiti an lè nan pale kòm si de peyi Ayiti avèk Etazini pa kòm si lè nan Etazini m pa santi m pi alèz ke lè m Ayiti. Lè m Ayiti m santi m pi alèz. Men sèl rezon ki ka fè moun vini Etazini Se nou pa bezwen bay manti, se pou lajan, pou opetinite. Se pa vle di ke map ese retire moun Ayiti paske Ayiti pa bon peyi. Non, men Ayiti pa bay opetinite pou oken moun. Men si si fanmi ou, fanmi ou son gwo chèf, ou swa ou konnen moun ki travay la, yo ka ba ou yon job. Men pa pou di kòm si gen opetinite pou tout moun. Se pou rezon sa yo ta vini Etazini. Humm, an ba mesi bravo pou ou. Woww. Gabriel le prezidan. Woy tonèr. Ok, nou prale avèk yon lòt kesyon ankò. Kisa nou tou lè 2 a, kisa nou regrèt nou pat gentan fè lè nou te Ayiti? Banm yon bagay ke ou regrèt ou pat gentan fè lè ou te Ayiti. M konn pa ou t sou sa deja.
Kisa? Ou konnen l mwen jè? M pa konnen non. Kisa m te regrèt m pa t fè? Woy. Bon m pa sonje m kite okenn regrèt Ayiti non. Ok. M fè tout sa m te gen pou m fè. Mwen menm tou m vle tounen paske m sonje l. Ok.
Sa bon. Sa bon. Yon dènye kesyon epi nou fini ak tout repons yo. Pandan 9 an nou tou lè 2 te fè Ayiti a, èske nou te lekòl? Kibo nou te lekòl? Si lè nou te Ayiti? Yeah. M te, e, te gen yon e, lè m te lekòl Sitimye. M te lekòl Sitimye yon fwa mwen tou. Yon ti lekòl blan e nan nan Simon, Okay. E m te fè yon ti tan la men l pa t tèlman bon. Non l pa t bon.
Apre sa nou fè lekòl lakay nou sou laptòp avèk manman. Sou entènèt? Wi, sou entènèt.
Alright manman. Ok.
Ah, ok, ok. M bat bravo pou nou paske nou reponn tout kesyon yo, nou bay, nou reponn kesyon yo, nou reponn yo byen, e nou pale byen pou tout moun konprann. Mwen espere ke tout moun te renmen videyo sa. E si w vle wè plis videyo de, de Mesye Elisha, DJ, Alyas Hot Sauce. M kwè w. Mete yon like nan kò mete yon like nan seksyon nan mete yon like pou mwen epi ekri m nan seksyon kòmantè a pou di m kisa w te panse de ti frè Gabriel la e de Gabriel e de tout repons ke sa ke yo te bay la. Mwen renmen tout moun anpil e kontinye pataje chanèl la, kontinye abòne epi kontinye ekri nou n ap reponn nou. Nou ale n ap wè nan yon lòt videyo ki pa twò lwen.

Video a vin pi enteresan. Mwen espere ke nou te renmen video sa. M ale. Pa bliye kite yon komantè pou mwen epi tou abone. Envite fanmi w, zanmi w, mari w, mennaj ou, tout fanmi w nèt vin abone sou chanèl la. Mwen renmen w, mwen renmen nou tout bèl abone m yo anpil anpil. N ap wè nan yon lòt video ki pa twò lwen.
Bye!